Mesaj pou tout fanatik NBA Young Boy yo, atis ki toujou nan tèt lis mizik rap yo men ki toujou ap defye lavi ak tribinal. Kijan NBA Young Boy ap jere sitiyasyon l lè li ap travèse moman difisil sa yo? Rete la, paske mwen vin ak tout detay yo pou ou nan videyo sa. Avan m kòmanse, peze bouton like la pou ban m respè a epi abòne si w poko fè sa. Tande NBA Young Boy! Kiki vrè non li, Kentrell Desan Golden. Se youn nan pi gwo non rap jodi a. Avèk plis pase 10 albòm ak mixtape ki toujou frape nan tèt lis Billboard yo, li te sèvi tankou yon enspirasyon pou anpil jèn ki sòti nan reyalite difisil. Nan mwa novanm 2024 la, NBA Youngboy te plede koupab nan yon ka fwod medikaman preskripsyon nan Utah. Chaj yo enkli fo dokiman ak fwod idantite, e yo te akize l de patisipasyon nan yon rezo ki te enplike nan distribisyon medikaman ilegal. Li te plede koupab pou evite yon pi gwo santans. Li te sove nan prizon leta, men li te resevwa 27 mwa prizon federal ak yon amann 25 mil dola anplis. Nan mwa desanm 2024, yon lòt pwoblèm tonbe, NBA Youngboy te kondane pou posesyon zam ilegal.
Li te akize paske li te anrejistre yon videyo mizik ak zam pandan l te nan Baton Rouge, pou sa, li resevwa dezan prizon anplis. Kisa sa vle di pou karyè li? Mizik NBA Youngboy toujou ap touche fanatik yo menm pandan li anndan prizon. Atis la te deja montre ke li ka kontinye lage mizik menm nan sikonstans difisil. Men, konbyen tan karyè li ka kenbe si pwoblèm legal yo kontinye? Li te lage mizik pandan arestasyon lakay li avan. Fanatik li rete fidèl malgre gwo pwoblèm li yo ak lajistis. Dat liberasyon ak espwa pou lavni atis la. Si NBA Youngboy gen bon kondwi pandan tan li ap pase nan prizon an, li ka lib pi bonè. Men, si tout santans yo aplike, youn aprè lòt, nou espere li sòti avan 2027. Men youn nan bagay ki asire, se paske karyè NBA Young Boy la toujou gen yon limyè. Kòman ou panse l ap rebondi? Nou ta renmen tande opinyon w nan kòmantè a. Ban m di w plis bagay ou pa t konnen sou atis la. Li fèt 20 oktòb 1999 nan Baton Wouj, Louisiana. Li te grandi avèk grann li apre papa l te kondane a 55 ane prizon. Nan anfans li, li te deranje kou li pandan li t ap jwe. Sa ki te mande pou yo mete yon aparèy nan tèt li pandan gerizon an, e sa kite mak sou. fwon li. NBA Youngboy te kòmanse ekri mizik pandan li te nan detansyon pou chaj vòl. Epi apre liberasyon li, li antre nan endistri mizik la avèk anpil enèji. Malgre defi pèsonèl ak legal, li te reyalize plizyè pwojè siksè tankou albòm Until Death Call My Name nan ane 2018. Li te lage Top an 2020 ak Sincerely Kentrell an 2021. Nan lavi pèsonèl li, NBA Youngboy, li se papa 10 timoun avèk 8 fanm diferan. Li te marye ak Jazlyn Maechel Aye pandan li te sou arestasyon lakay li an Janvye 2023. Malgre pwoblèm legal li yo, li kontinye mete aksan sou enpòtans fanmi nan lavi li. Anplis de sa, atis la te fè fas ak pwoblèm sante mantal, ki enkli depresyon, e li te diskite piblikman sou itilizasyon dwòg li kòm yon mwayen pou fè fas ak difikilte sa yo. Li te kòmanse ale nan reyabilitasyon pou adrese pwoblèm sa yo. Malgre tout defi sa yo, NBA Youngboy rete yon figi enpòtan nan endistri. Endistri mizik la. Avèk yon baz fanatik ki fidèl avè l, li sipòte l nan tout ups ak down li yo. NBA Youngboy te kite lekòl pandan li te nan klas nevyèm, pou konsantre sou karyè mizik li. Pandan tan sa a, li te fè plizyè krim minè ki mennen l nan detansyon. Li gen yon relasyon konplike ak lòt atis tankou, Lil Durk ak Fredo Bang, rivalite sa yo souvan vin sous fòs enspirasyon l pou fè plizyè mizik li yo. Men, li te di ke l vle viv yon vi san pwoblèm, yon vi san konfli, yon vi nan lapè. NBA Youngboy gen youn nan baz. fanatik ki pi fidèl nan endistri mizik la. Yo souvan ede l rive nan tèt li si yo menm lè l ap pase tan nan prizon an. Malgre atis la toujou asosye ak yon imaj gangster, Young Boy te di ke li gen yon lyen espirityèl ak Bondye. Nan dènye ane yo, li kòmanse montre yon plis refleksyon sou direksyon lavi li nan mizik li yo. Yon bagay ki fè mizik li inik, se jan li konbine eksperyans pèsonèl li ak emosyon reyèl. Mizik li pale sou lavi l, relasyon difisil ak batay avèk sante mantal li. Sa fè li konekte avèk fanatik ki viv reyalite sa menm jan. NBA Youngboy te montre kapasite ekstraòdinè li pou kontinye travay menm pandan li nan prizon. Pandan l te nan detansyon lakay li, li te anrejistre ak lage plizyè mizik avèk albòm. Sa te fè li youn nan atis ki toujou prezan nan endistri a malgre absans fizik li sou sèn. Nan yon peryòd ki trè kout, NBA Youngboy te lage plis pase 25 pwojè, ki gen ladan albòm, mixtape ak kèk kolaborasyon. Li te rive nan lis Billboard 200 plizyè fwa, yon reyalizasyon enpresyonan pou yon atis ki gen siksè kontinyèl. Fòtin atis la estime ant 6 milyon a 8 milyon dola. Li enpòtan pou note ke estimasyon sa yo baze sou done piblik ki disponib. Young Boy te achte youn nan pi gwo pwopriyete nan Utah, kote li te pase anpil tan pandan li te nan detansyon lakay li. Kay sa te sèvi kòm yon espas kote li te ka travay sou mizik li ak jwenn lapè pou lwen presyon endistri mizik la. Nan Mas 2024, li te mete kay li pou vann pou 5.5 milyon dola. Kay sa gen plizyè chanm, yon stidyo mizik pèsonèl, ak anpil lòt bagay ki montre liks.

Chen, koutim avèk non l oswa logo NBA, mont ki vo plizyè santèn milye dola, grills ki fèt ak dyaman ak lò, li se youn nan atis rap ki pi depanse sou bijou. Sa ki montre li renmen li pou briyan ak elegans. Mwen fè yon videyo sou moun ki fè bijou pou atis yo. Klike sou ekriti ki parèt la pou ka gade l kounya la. Young Boy se yon moun ki renmen fè gwo kado pou fanmi l ak zanmi l. Li souvan achte machin ak kay pou manm fanmi li yo, epi li ba yo sipò finansyè pou asire yo gen yon lavi ki konfòtab. tab. Mwen swete ou te jwi video sa sou NBA Youngboy. Siw renmen sa, abòne, pataje, kòmante anba pou diw kisa ou panse de NBA. Nap wè pwochèn fwa pou plis kontni sou atis ou renmen an. Fèm konnen ki atis wap tann nan kòmantè a. Kèch kèch! Abone ak chèn Dominique.